Bonjou bonjou map salye nou tout map salye nou tout mesye dam mwen nou konnen mwen toujou pote ti konsèy pou nou menm lèl fè nou mal men aprè avèk le tan na konprann sa map di nou la pa vre toujou gen yon problèm ki egziste antre bèl fiy bèl mè bo fis bo fis e jan nou kapab dil la mè byeneme. Toujou gen pwoblèm, konfizyon, rarman pou jan yon bèl fi renmen bèl mè l, yon bèl mè renmen bèl fi l, yon bo fis renmen bo pè l, yon bo pè renmen bo fis li. Mezanmi, mezanmi, mezanmi, mezanmi li lè li tan, li lè li tan pou je nou louvri, pou je nou louvri, pou nou konn enpòtans la famiy sitou. Pa bliye yon famiy li kole, ou gen adn ou, Pèsòn moun pa ka retire sa. E kite m di nou yon ti bagay. M pa vle pou okenn fi konnen l ap vin pran plas manman ou manman konnen yon fi ap vin pran plas li. Jamè. Chak moun gen plas pa yo. Ou tande sa m di nou? Chak moun gen plas pa yo. E gen yon bagay ankò. Mph nou dwe kite mesye yo Mph nou jwenn sa plis lakay mesye yo depi yo fin marye yo jwenn yon fi yo bliye si manman yo ak papa yo te egziste ou jwenn sa plis lakay mesye yo medam yo pafwa yo sonje paran yo men kite m di nou yon ti bagay M ta renmen w mete w nan plas yon manman ok menm lè w te gen 20 tan ou marye m ta renmen w mete w nan plas yon manman ou gen yon pitit gason yon fi marye avè l epi fi sa ap fè l bliye w kòman w t ap santi w yon pitit ou fin pase mizè ou mete l lekòl l aprann pa bliye si nèg sa dous pou l bon pou l kounye a se gras a manman a papa sa enhen se gras a manman a papa sa enhen medam yo tou. Lè nou jwenn yon nèg, nou bliye fanmi nou, enh nou bliye yo, nou bliye manman nou papa nou. Pa bliye, pa bliye, pa bliye se moun sa k te mete w sou tè l te pase mizè avè w. Si w al nan yon makèt w al achte 2 rad pou madanm ou, sou twazyèm nan fòk ou sonje manman w, ou gen yon manman ou gen yon papa. Si w al ou menm madanm nan w al achte rad pou mari w, w ap sonje manman w avèk papa w fè w achte youn sou de w achte pou mari w la. Li di lè de ap vin yon sèl. Men pandan w vin yon sèl la sonje kote w sòti. Nou bliye vit, nou renmen bliye vit. Nou renmen bliye kote nou te soti, mizè paran nou te pase avèk nou, kou nou jwenn yon moun nou bliye epi kou moun nan kite nou kounya la, se lè sa nap regrèt nou te konn fè manman nou ak papa nou pase mizè poutèt yon fi, poutèt yon gason, lè moun nan pata, moun nan mouri avan lè paske chagren touyel. Imajine yon manman gen 4, 5, 6 pitit, pa gen youn, pandan se tan li menm lèl te fè nou, Lè l te fè nou, nou te sis, uit, dis. Li te okipe nou tout dis la. Epoutan, moun sa a vin granmoun! Pa gen youn nan pitit yo ki wè l, pa gen youn ki vire gade l, pa gen youn ki afèmen yon kay ba li, pa gen youn ki achte yon bèl machin ba li oubyen mete l byen, achte rad, achte manje Pou li nou bliye si nou gen manman ak papa nap jwi gen de lè nap jwi ak zanmi nap depanse gwo kòb avèk zanmi avèk lòt moun poutan moun nan ap mouri grangou pa fè sa tande paske wap peye sa kanmenm paske jou yo ap pase e wap peye sa.